Jodi a la gen yon bagay kap fèt la jodi a la, m pa kapab, m pa menm gen mo pou m tradui sa kap fèt la la. Ok, kòm nou deja konnen se mwen menm Davidson Metellus, nou gen chans, se youn nan pi gwo chans ke nou gen jodi a pou nou kapab jwenn avèk yon lejand. Yo rele sa tankou se yon moniman k ap viv. Nou jwenn avèk a Blondy Ferdinand. Mwen menm, m pa t konn si m t ap jwenn Blondy Ferdinand jodi a non. Nou menm tou m pa t panse nou te konnen. Men, kòm nou te ka, kòm nou t ap priye, priye a monte, gras la desann, nou jwenn avèk Blondy Ferdinand ki pral di nou ki sa l pote pou piblik la jodi a la nan nan John Hancock. Bon, David, m ap di w yon gran bonswa. Se yon plezi pou m la avèk nou aswè a. Mèsi pou. Bèl entwodiksyon sa. Kèèt, m santi m fò la. Bon, nòmalman nou la aswè a, nou pral pataje ti moman sa a avèk piblik la, avèk tout moun yo. Se yon plezi pou nou la, se premye ane ke mwen patisipe. E mwen vrèman satisfè, m renmen tout sa k ap fèt yo la. So, nou pral gade pou n wè, n ap swiv.
Se byen kanmenm. Alò, kòman w santi w kòm yon pakèt bann atis? Malgre ke non ou fè nou anpil, men jodi a ou nomine, se youn nan rezon ki fè w la jodi a la. Kòman w santi w, kòman w pran sa, kòman w viv moman sa menm? Bon, son fyète paske lè ke ou travay, ou fè tout tan ou ap travay, ou bay tout enèji ou, ou konprann, epi pou finalman ou jwenn yon yon moun oubyen yon òganizasyon ki rekonèt travay ou, se yon trè bèl bagay, mwen vrèman apresye sa, se yon plezi pou mwen la. Ok.
Byen, alò, jodi a se sizyèm edisyon, e Haiti Movie Award nou genyen nan Boston la egzakteman nan sa fè 6 an. Alò, si tout fwa gon pwojeksyon ke Blondy Ferdinand ta renmen fè pou Haiti Movie Award kounya la, m ta renmen konnen kisa l ye. Mwen menm pèsonèlman, m kwè tou piblik la ta renmen tande Blondy Ferdinand kap di li kisa l wè kòm pwojeksyon pou Haiti Movie Award.
Bon, kòm m sot di w talè a, kòm se premye ane mwen, so far so good. I'm very satisfied, so m santi ke tout bagay trè byen òganize. M swete ke sèl jan ke m te kapab kotize nan sa k ap fèt la, se chak ane pou m la, pou m domine, so se ki sinifi, fò m travay plis, fò m fè plis firm, so nou nan batay, nou pral goumen plis, nou pral fè plis travay, epi pou nou la plis souvan, ou konprann, se kon sa sèlman m kapab kotize ladan. Ok, ok, youn nan bagay ankò, kòm kesyon ankò m ta renmen genyen pou Blondie Ferdinand, Kòm son lejand ke l ye, mwen wè l ap mache avèk yon bodigad, mwen ta renmen li entwodui bay piblik la, sitou bay piblik ayisyen an, li pral di nou kiyès bodigad sa, ki moun li ye, si nou pa konnen li. Sadman se pa bodigad mwen, se direktè mwen. Se meyè direktè nan moman la, Toutou Demosthène. Pa gen lòt, pa gen lòt. Mèsi. Bon, m vle, bon, m vle salye tout moun. M wè tan ap fè nou defo, but sa m te vle di se ke nou travay, fim ke nou nomine aswè a se pou Dancing in the Shadow of Love. E nou gen plizyè film ke Blondie fè yon job ekstraòdinè ladann. E nou gen plizyè plizyè lòt film ke nap travay sou yo. Epi sam ka di nou se rete tann, kontinye sipòte sinema ayisyen an, sipòte mph pou travay ke yap fè an. E nap kontinye travay pou ou. Pa bliye ke nou gen lòt movie ke nap fè avèk Blondie Ferdinand. Anpil lòt bagay ankò kap vin soti trè byento. E nap gen chans pou nou wè aktè ankò, beautiful actress doing a beautiful thing. Tout sa ke nou fè se pou pwomote sinema ayisyen. pou n promote la kilti ayisyèn a travè film making ok m ap di nou mèsi epi nou gen lòt film k ap soti trè byento. Ok bon m gen yon lòt kesyon pou nou lòt kesyon m ta renmen poze w bòt kesyon sa Blondy ka reponn li ou kapab reponn li tou kòm an Ayiti nou wè atis ayisyen yo laplipa de yo menm yo pa kapab egzakteman depann de sa ke y ap fè a kontrèman a sa k ap pase nan lòt peyi nou wè lòt peyi nou wè atis yo kapab depann dirèkteman de sa ke y ap fè kòm pwodiksyon alò poutèt ki sa nou menm Ayiti, an Ayiti, nou pa ka, yon atis pa kapab definitivman kòmsi viv de sa ke l ap fè, de pwodui li, de pwodui atistik li. Bon, mwen panse, eskize mwen, mwen panse nan tout peyi ki pa gen yon middle class, quand il s'agit de bagay sinematografi avèk atistik ap toujou soufri. E nan peyi nou, nou pa vrèman gen yon middle class, yon klas ki kapab sipòte sa n ap fè an. Men aprè tou, mwen panse ke nou gen yon gwoup moun, lè w byen gade aswè an, ou wè gen anpil moun ki vini pou yo sipòte sa k ap fèt aswè an la. Mwen panse ke Nou kòmanse byen, gen anpil moun ki dèyè nou menm jan avèk staf MPE an ki pou sipòte sa nap fè an. Lè nou fè grand premyè Boston tout kote yo vin sipòte nou. E m panse ke you know ti pa pa ti pa nap avanse kote n vle rive an. Men aprè tou, nou bezwen plis moun pou sipòte nou. People need to get more involved in this because this is a movement. You know so the more you get involved it's the more money we gonna make it's the better the movies are gonna be and like that nou ka viv de sa nap fè a eventually we will. Men aprè tou m pa pou kounye an se sipòte la kilti ayisyèn kontinye sipòte sinema ayisyen e nap la nap kontinye travay pou paske ey gade gade atis nou an.